Gen moun ki panse ke relasyon Blondedy Ferdinand avèk D-Perfect andikape enpe sa l ta ka fè oubyen prezans li anndan ekip. Kijan nou konprann sa anndan djaz la? Eske nou santi l? Eske kisa l ye? Kisa l parèt pou moun yo ke l pa ye pou nou? Map tou di sa pou moun yo jodi an. Blondedy son biznis apa, ekip son lòt biznis apa. Se nòmal di se Blondedy se mennaj li. Si nou gen yon sipò pou nou bay, nou bay sipò. Ou kraze maryaj la?
Non, ba ba konprann nan sans m di mennaj, madan marye. Madan marye. Si gen yon sipò pou nou bay, paske nou se imen, nou se moun. tou dabò. E si n gen yon sipò pou n bay, nou bay li. Men Blondedy pa gen anyen pou l wè nan Ekip, Ekip pa gen anyen pou l wè nan Blondedy. Blondedy se yon biznis apa, Ekip se yon biznis apa. Ok! So, se nòmal gen respè pou nou bay. Se tankou nou gen asosye nou anndan djaz lan, li gen madanm li e ki nan biznis lan, se pou nou bay yon sipò, nou bay li. M pa kwè gen pwoblèm nan sa. Men, Blondedy pa, pa podyab Blondedy pa nan anyen nan Djakout, Blondedy, m di Djakout, ou konnen l ap pran m tan pou m bliye bagay sa yo. E li pa nan anyen nan ekip e li pa gen anyen l fè pou ekip, kòmsi tankou nan sans lè m di pa gen anyen pou l fè pou ekip, se kòmsi m konn lè, m konn wè nèg l ap pale, Blondedy se bòs ekip, non, pa gen bagay konsa. Oke? Nou gen e avan avan blondedy t avèk di blondedy se tankou son se zanmi m depi avan an ayiti lè l te konn jwe mouvi se tankou son son sè pou mwen l vin avèk e e di m ba l love lan m ba l respè a menm jan l ba nou love lan l ba nou respè a men pa gen anyen se pa yon moun ki foure bouch li nan bagay ekip se pa yon moun kòmsi ki di ki konn ap di di di di ou pap al jwe bal sa ou ou ou ap fè sa ou ap fè sa se pa moun ki blondedy pa konn foure bouch li nan bagay ekip. Sa moun yap di a se Sa moun yap di a se pa se pa se pa sa du tout paske depi moun ki di Carole Dipèfèk pafwa ta ta ta kontribye nan fè pwomosyon yon bagay pou ekip li plis ap fè pwomosyon biznis li a madanm ni. Bon banm di yon pawòl banm di yon bagay pwomosyon m pa m pa di e e e di pa fè pwòm si pafwa di li menm Kòm m di pi jèn pase m, li gen dwa wè li menm. M konn di l, poukisa w pa poste tèl bagay? Li di, yeah, li montre m epi lè m gade m wè l sou stati l. Li di stati l pi, stati an pi fasil, si konsa. Bon, li pi jèn pase m, li pi konn, li ka pi konn rezo sosyo pase m. Mwen menm, si m poste, si se poste pou si m poste, l poste. Men sa vle di se pa e pwomosyon Deep a fè e pou djaz lan. Se pa on nèg kòmsi si yo bezwen l pou djaz lan. li pa la, se pa nèg kòmsi k ap fè, se pa yon nèg kòmsi ki konn ap fè entèresan pou di m pa pral jwe tèl bal, m pa fè tèl, se pa pran m ap pran pou li, m ap ba w sa, sa ki gen anndan djaz la, m ap esplike w li byen. Lè nou konnen misye pa yon nèg ki dezòd, se yon nèg ki trè respektye. Sa, sa, sa, sa nou konnen e misye gen anpil prensip, disiplin tou. M pa panse Divèfèk pral al di l pa pral jwe. Sa, rayi chen an di dan l blan, nèg k ap di si, nèg k ap di sa, men malgre tout bagay Dipèfèk e kanmenm ap, ap, ap, ap vin jwe E m pa panse l ap ba w reta, l ap ba w pwoblèm tou paske li pa gen tanperaman an se pou l ap enpoze l non se donk kote disiplinè Dpèfèk pa pa deranje ditou nou ka di sa nan ekip la non non.
Ok ok ok antouka mwen byen kontan donk jodi a si n ap konkli entèvyou sa pou n di Shabba ekip. konsyan gen bagay poul fè kòm apwòch sou albòm nan nou pa deside ale e swiv sa moun ap di se chantè poun chanje e Blondedy bay pwoblèm ou byen Dipèfè kvet pa te ka bokou pli in nou pa nan lojik sa nou de preferans ale nan lòt liy de pwodiksyon mizikal se sa si gon chanjman ekip ap fè jodia se sa pou moun yo atann. Se sa l ye, se sa l ye, l pa lòt, se sa l ye e sorry e sa w k ap tande nan lari yo se moun k ap fè panse imajinè yo just di yon bagay.